On paket moun pedi lajan nan koze CQR sa. Men m pa fin two pou mwen menm m byen kontan sa pase konsa pase nou menm ayisyen nou renmen kwe nan fe lajan fasil. Mwen menm jiskaske m vin gen laj sa mwen toujou aprann Granmè m konn di ke so pou gen lajan fòk ou travay. Men majorite ayisyen kounya yo, yo pa renmen travay, yo renmen lajan fasil, yo renmen bagay ki fèt rapid rapid san ke yo pa menm travay tankou yo kite nenpòt moun di yo, you know what, m kapab fè w fè lajan avèk telefòn ou, w ap sèlman rete lakay ou. Nou gen divalgasyon evite nou pa vle kòmanse lage bagay yo. Nou pral pale de sa k te pase e kòman sa a pase e mwen menm mwen pral pale de eksperyans ke mwen te pran nan youn ki se pa, li pa CQR men mwen te pran nan yon blofaj konsa ok. So nou pral pale de CQR, gon moun ki di nou chawonj santi. Bon, antouka mèsi, si se non sa ou ka ba nou, nou byen apresye sa. Duval kòm ou ye byenvini sou chanèl Boni Day TV.
Wè, e bonswa Eli, bonswa a tout moun ki deja konekte la. E jan Eli di la, non pa mwen se Duval, son plezi pou nou la. E nan ti podcast sa, jisteman pou nou pale de crash CQR ki fèt yè, kote ke gen plis pase 400 mil ayisyen ki pèdi lajan yo la. Nou deja salye 16 moun ki deja konekte la, e n ape envite pou kapab pataje live la kounye a. E pa bliye aprè live sa nou kapab jwenn video a tou, nou kapab toujou konekte pou nou tande bon jan enfòmasyon sou sak rive CQR lan. E nou pral eseye bay egzakteman kisa ki CQR lan, kijan sistèm sa fonksyone, e pou lè kòmsi yon sistèm konsa ta va vini ankò, e pou nou konnen nou menm ayisyen ki avize, ki fòme, e pou nou konnen kijan pou nou kapab fè fas a jan de sistèm sa yo, paske se pa premye fwa sa fèt, se pa dènye fwa l ap fèt tou. Sa vle di se nou menm pou ki eseye fòme nou davantaj pou nou konnen lè jan dopòtinite sa yo vini pou nou pa kouri al anbrase yo konsa jisteman pou nou pa pèdi lajan. Bon, ok. Duval, byenvini anko sou chanèl Boutik Atik Resto. Nap salye tout moun ki gentan branche. Bon, Duval, kesyon m pou ou menm. Si w tap defini CQR, Daprè ou menm Duval, m pa pral pran tankou like domèn, tankou like konesans. Tankou daprè Duval, kòman ou t ap dekri tankou metòd pa ou, kòman ou t ap dekri CQR? Bon, nòmalman pou mwen menm, CQR lan se Se yon pakèt nèg ki konnen sistèm kripto monè, kripto korensi byen. E nèg sa yo te. An nou di scam, an nou di scam. Scam, an anglè yo rele sa yo scam. Non, dabò, dabò nèg yo fòk, fòk, anfèt pou yon nèg fè yon bagay kon sa, fòk konnen ki jan kripto monè a fonksyone. Nòmalman. E fòk konnen ki jan kripto korensi a fonksyone. Nèg sa yo se, paske avan tou fòk nou di ke sa ki fèt la, ou di mwen. Sistèm sa nèg yo anplwaye pou yo fè kòb sa a, se yon sistèm kòmsi ki fèt, ki fèt, ki fèt byen kèlke pa. Lè m di ki fèt byen kèlke pa, gen nèg ki itilize sistèm sa pou fè bon bagay. Men gen nèg tou ki itilize sistèm sa pou vòlè lajan moun. Donk, pou m reponn a kesyon w lan, si m ta pe eseye defini oubyen si m ta pe eseye fè yon ti etalaj pou mwen menm kisa ki se QRlan, se yon pakèt nèg ki mete tèt ansanm, Che tip de egare nou ye.
Ton paket neg ki mete tet yo ansanm jisteman pou kase pou et moun. E pandan se tan yo menm yo konnen egzakteman gen seri de bagay, gen seri de avantaj yo ofri moun ki pap janm ka fet vreman. Donk son sistem e le pli souvan yo. Ou di mwen sou vini avèl nan de peyi kom si yo santi popilasyon an bezwen jan de bagay sa yo bezwen lajan e tankou Ayiti nan moman la tout mond lan konnen Ayiti se yon nan peyi ki pòv anpil e ke popilasyon ap mal viv e avèk yon pakèt yon pakèt pwoblèm pwoblèm sosyo politik eksetera donk sa pèmèt ke nenpòt moun ki vini avèk dezavantaj konsa, e li ta parèt evidan, trè evidan pou ke anpil moun antre, antre, antre ladan l. Donk CQR lan li menm, se, se, se anfèt son sistèm vrèman. Bon, m pa, m pa, m pa vle di se, se kòmsi pandan sa fèt la, kòmsi tout moun pral panse, oubyen tout moun pral di se kounye a yo vin wè son sistèm mafya ki met tèt ansanm. Donk, oparavan te genyen anpil opòtinite, te gen anpil fason moun te kapab verifye se ki en an, moun te kapab konprann e wè egzakteman eske son sit ou byen son platfòm ki fyab vwèman pou kapab envèsti lajan. Donk, nou menm Ayisyen, nou pa fòme pou bagay sa yo vre. E nou menm, nou pa vwèman kòm si genyen yon leta kòm si ki ka entèdi seri de bagay sou entènèt la vini nan peyi a. Donk se sa ki fè ke tout moun sa yo viktim de anak sa. E son bagay ki fèm mal anpil. Sa k fèl fèm mal se paske tout lavi mwen de riske. Sa vle di m pa gen ken pwoblèm avèk tout moun ki te envesti nan CQR lan. Paske si w pa riske, ou pa ka rive. Bon, nou fon ti kanpo la mwen jè. Lè w di m sa ki, tande. Lè w di m ki lavi. a pati avèk riske. Sou sa m 100 pousan m dakò. Men gon riske ou pa sipoze pran. Èske ou konprann? So, lè w pran bitcoin, gen anpil moun ki milyonè ladan. Men anpil tou pèdi lajan. Men si w ale sou entènèt pou w tape bitcoin, ou wè tout moun ap pale de li menm. Men kounya, dapre ou menm kounya, ou gen sak rele kon, like, sans avèk konesans. Èske ou pral, èske ou pral jis riske non bagay ke ou pa, ou like, like, ou pa menm konn mèt bagay la menm? Ou pa menm konn ki, ki, ki kote ke l te kreye, sa k te kreye l? E depi son bagay ke ou wè ke US pa pale de li menm, Listen skem, mwen menm si m tap dekri sik yo a w tankou like fason pa m, m tap di konsa ke s on s on fason ke skem yo mete tèt yo ansanm pou yo kapab manje lajan pa parese. Da sa se mwen menm. Mwen menm depi mwen menm depi lè ke mwen map map leve mwen toujou tande granmè m di se pou gen lajan fòk fòk ou travay. Bib lan di sa tou. Pou w manje, fòk ou travay. Bib lan mansyone ankò, so si yon moun ou pa tankou travay, ou pa ta sipoze manje. Kòman kounye a ou pral, ou pral, ou pral di m ke yon moun jis vin kote w, li di w ke you know what, banm, like, jis banm tan kò, ou pa, ou pa, ou pa bezwen fè anyen, jis rete lakay ou, wap, wap, wap, wap, wap fè lajan? Atò, Gon bagay ki rele sans. E sa fè tou kou like Bib lan di nou sipoze gen sa k rele disèneman. So, disèn, disèneman. Ok. Bon, m pa vle kouri twòp sou franse a. A vle di. Fòk ou ka konprann ke lè yon moun pral pran risk, ou pa konnen, kòm si, kòm m ka di sa, se tankou son chans ou pral pran. Se tankou son chans ou pral pran. Lè w pral pran yon chans, ou pa konnen si w ap bon ak si w pa bon. E nan lavi, e sitou antreprenè yo, yo toujou renmen. itilize mo sa ki se pran risk. Donk, e nan CQR lan, fòk nou konsyan, fòk nou konprann ke gen anpil moun ki fè kòb ladan l. Se pa tout moun ki pèdi ladan l. Gen anpil moun ki te fè kòb ladan l. Paske se yon platfòm ki egziste depi novanm 2022. Donk se yon platfòm, depi lè li egziste, gen moun ki ap envèsti ladan l. Ok? Sa vle di, Depann, gen anpil moun ki fè kòb ladann. Gen anpil moun ki fè kòb ladann. E menm jan gen anpil moun ki pèdi ladann. Ou konprann? Donk sa vle di, mwen menm pèsonèlman, mwen salye kouraj avèk bravo chak grenn moun ki te envesti. Paske, lavi fò aprann pran risk, fò aprann riske. Donk mwen voye senpati m bay tout moun ki te envesti nan CQR lan. E m panse ke sa son leson nou dwe aprann tou jan Eli di l lan, lajan pa fèt fasil. Lajan pa fasil, nou dwe aprann konnen ki kote n ap envesti lajan nou. Ok, gen moun, e sa ki fèt la gen anpil, kòm si pral fè anpil moun tou, kòm si pè antre nan zafè entènèt, pè antre nan zafè e marketing afilyasyon, pè antre nan zafè sa ki rele kripto monè, achte bitcoin, achte lòt bagay. Donk sa pral fè anpil moun pran distans a jan de bagay sa yo. Bon, m panse se pa sa, se pa sa lesansyèl. Lesansyèl se, avan menm ou envèsti nan yon platfòm, se chèche konnen platfòm nan, chèche konnen kijan l fonksyone, chèche konnen èske platfòm sa a, li ebèje sou yon domèn ki gen sekirite sou li. E m panse ke Wilky Toussaint te fè yon videyo sou sa ki t ap eseye dekri, ou dimwens ki t ap eseye Kòm ka di sa, dispatche kòm si platfòm CPR lan. E mwen se te arive wè ke son platfòm ki vwèman, son platfòm ki gen 1 an pou l egziste. Sa vle di yon platfòm kon sa, yon moun entelijan kòm si avan w envesti sou yon platfòm kon sa, ou pa ka fè l konfyans. Non sèlman platfòm sa yo pa konn kiyès ki dèyè yo, Epi bon, domèn nan di ou, se pou 1 an moun nan achte l. Sa vle di, son domèn, moun nan pral fon kou epi pou l vire do l ale. Se sa.
Ok, so mwen men, ma pat, ok, mwen men, mwen pral pataje te kou eksperyans mwen, avèk PetronPay, gen anpil moun, sitou pou moun ki te soti Chili yo, Brezil yo, y ap konn sa ke m ap di an. So, m te konpoze m ki te kontakte m, So pou patron m pay. Epi misye di mwen sa ke monchè janm konnen ke ou renmen kòb ou renmen envesti m fè yon bon bagay ki rele patron m pay. Vin envesti lajan a gogo. Mwen menm vrèman kòm yon egare so m gentan yo te gen plan pou 100 dola yo te gen pou 200 dola pi gwo plan se te 5000 dola Lè sa, m sonje ke mwen te gen 15 mil dola sou akawont bank mwen, m gen tan di, m pral pran chak 5 mil sa yo, m achte 3 akawont. Imajine w, si m te gen tan pran 15 mil dola m sa a, pou m ta al envesti nan PensioPay. So, Petchoupe lan, m kwè, m kwè apre yon 3 mwa yo, tout 300 dola m nan disparèt, nou pa janm wè kòb, chache petro, chache petronpay, nou pa wè petronpay, chache email yo, yo te voye bon mwen, yo te di mwen sa ke pou m kapab sekire akawont mwen an, mwen pa jwenn li. E sa fè, depi lè a, whatever moun kap vin di m, m pral montre ou fè lajan fasil, Monchè m ap vo anlè m pa atra pou ou jiskaske se tou kraze. De, an, m kwè, bon, twazyèm pati, non, dezyèm pati, mwen gen Iwan, anpil moun kon misye trè byen. Misye manje 3000 dola m. A, w pa ta site non nèg la konsa menn. A, non monchè, bon, bon, bon, bon, a monchè, nèg la fè m gwo mal sa monchè. Mize manje 3000 dola m. Lè sa a, m raple m ke m fèk sot, m fèk kite Aran High School, m prale nan kolèj. Epi m fin cho, m tande ke entèt lan plen like, plen kòb ladan. M te gen sèlman 7000 dola. M retire 3000 ladan. Mize di m sa ke depi m voye kòb la ba li kounya, lap fè yon website pou mwen epi mwen pral fè kòb si m jwenn ni site sa ni lajan jodi a sa vle di m gen twòp eksperyans sa vle di gen bann gen bann bagay ki tankou an anglè yo di konsa ki common sense nenpòt sa ke yon moun di w pa kite fè lajan rapid lan kou l fò al kou l fò al mete kò ladan m ap gade kèk pòs sou Instagram Gen moun ki an Ayiti ki te gentan ouvè ofis yo menm pou fè moun vin siyen. Se ki a yi menm? E te bay ja a fè sans. Bon, nòmalman se, bon, nòmalman se, se, se, se zafè smat kap regle. Zafè smat kap regle men, yi bon ba yi ki, yi bon ba yi ki, ki di, ala bèl kouri ta bèl si pat gen bouke. Ou konprann? Gen anpil moun ki te gentan pran daso la, fè li gwo vrèman, e fè ofis jisteman pou te antre ou dimwens pou te entegre yon santèn de moun nan anba yo jisteman pou yo fè kòb. Men malerezman, e si oparavan avan yo te fè tout bagay sa yo, yo te chèche konnen sistèm nan, yo te mande konsèy, yo te chèche de spesyalis, de pwofesyonèl nan domèn trading, nan domèn kriptomonè. Donk mwen panse ke tout dega sa yo pa tap fèt men. Yo, map gade apre midi a, gwo nèk ki dim ke li pèdi anviron, an fèt, 17 kont a 500 dola. Ou wè sa sa vle di? Lè ou fè 17, lè ou fè 17 miltipliye pa 500, e yon bon kantite men. Sa ta ba ou bon ti, bon, bon ti milyon yi? Ya.
Yon bon kantite.
Men de pou mwen men, map mwen de, mwen men map mwen de, eske tèt ayisyen, so mwen men bon, kon mwen men mpa viv nan tout moun lan, map mwen de eske se pa selman ayisyen, skem sa yo pran plis.
Mwen chè pa selman ayisyen, gen pil peyi an Afrik tou, e gen pil peyi an Afrik ki, ki, ki vwèman touche pa bagay sa yo, paske nèg yo toujou fè bagay sa yo nan objektif yo moutre'w ke kòb la la, paske si yo pat moutre'w kòb la la ou pa tap fè'l, ou pa tap antre, e se yon rezon ki fè ke premye moun ki antre yo, premye moun sa yo fè kòb, e se yo menm ki mesaje ki pral pote mesaj la ba lòt moun fè moun antre. Ke nèg yo fè bagay sa yo nan objektif pou yo ale nan de peyi kòmsi ki pov kote ke yo konnen moun bezwen plis lajan, nan peyi ki pa gen travay, moun panse lavi fasil.

Epi ou jwenn yon ayisyen ki fè fla, like, ki fè yon ti flayèz avèk foto pa l. Egzak.
Mete ti vès nòmalman. K ap evite moun rantre ladan. Mete ti vès nòmalman. Men, men, ayisyen yo bon sou moun nan. Fè flayèz, met foto l. Kounye a, ban m di w, e sa k te pouse kiryozite m vrèman al konnen sa ki CQL lan. Paske moun te wè ki poste l la s on moun Plis ou mwen, m ka fè konfyans. Lè m di m ka fè konfyans lan, kòm si yon moun ki konn bagay sa yo, konpwen? Oui, ok. Otomatikman, i te anviron 4 ou di maten, m ta pral dòmi, e pi vwala mwen moute sou entènèt, e pi m kòmanse ap chèche sa ki se ki èr lan, mwen antre, mwen download aplikasyon an, e pi, depi fason mwen entèfas aplikasyon an, m deja di, e, gwo pwoblèm. Gwo pwoblèm. Gwo pwoblèm, paske nèg. Ya paske nèg ki vizite, nèg ki vizite, nèg ki rete sou entènèt la sèlman, ki travay sou entènèt la kòmsi kap monte sou dè sit chak jou, dè aplikasyon chak jou, kòmsi ou pa bezwen ale lwen, sèlman tandans sit la, ou di mwens aparans lan, ka di w egzakteman eske son vye bagay oubyen son bon bagay. Donk mwen menm, spesyalman depi lè m te wè entèfas sit lan, e aplikasyon an, m te gentan di bon vwala, E se yon bagay ki purement scam. E pi, pandan mwa fevriye a, gen anpil de zanmi m k ap di m konsa ke yo pral antre nan sa, yo envite m antre. Mwen m te dekonseye yo pou yo pa antre. San ke vrèman m pa t fon rechèch pwofon kòm si pou m konnen sou ki domèn sit la eberje, pou konbyen tan. M te sèlman wè entèfas la e pi otomatikman, sa vin nan tèt mwen, m di bon, se yon sit ki fyab vrèman. E, egzakteman, se sa. Men, gwo bagay pou m ajoute pou moun yo. M te di l nan kòmansman, lè m te kòmanse pale a, gen sistèm konsa ki bon. Gen sistèm konsa ki bon. Paske gen sistèm, yo pran kòb ou, epi y al trade pou ou. Bon m di youn la.
Bon m di youn. Nou gen no, like, nou gen Novatec, sa son bon sistèm moun kapab envesti lajan. Novatec, Yeah. son bon ti platfòm. M pa di l pa scam non, men, men at least mèt li, nou konn mèt li. Ha, At least nou Yeah. konn mèt moun nan. Like, nou konn mèt sit sa. Sa vle di, si tout fwa ke on moun ta vle pa pran nan menm bagay sa ankò, Novatec it's a great way to go paske li vreman senp e li vreman fyab e gen anpil moun ki nan usa ki te kou la envesti kob yo ladan sa a pa sa a pa um, pa gen manti ladan so mwen ta avanse yeah
wi sa vle di gen anpil gen anpil platfòm ki fè sa trè byen gen anpil platfòm ki fè sa trè byen lè yo pran kob ou an y ale yo trade avèl epi selon rezilta trade la bay la, donk yo gen pousantaj pa yo yo pran e ki pi fò pase sa yo ba w la ki sa yo te pwomèt ou an. Donk, ou menm k ap gade live la la oubyen videyo a, sa depan de lè ou pral gade l la, si se kounye a oubyen si se aprè, l ap mande chak fwa w pral envesti sou yon platfòm konsa, e se chèche davantaj, mande konsèy, gen anpil pwofesyonèl, gen anpil ayisyen nan moman la kap antre nan bay fòmasyon sou jan de bagay sa yo, pa pè ekri yo, pa pè mande konsèy avan menm ke nou pran nan cho, se trè enpòtan. Eske ou pa konnen tankou like lòt moun ou ki pwòch ou byen oubyen oubyen fanm ou ki pran ladan?
Yes, gen anpil moun m konnen ki te envesti, janm te di w talè a, gen moun ki ta fòse m envesti. Bon, ou konnen. Pa gen vi men. Non, se dur, se dur. Se mhm. dur pou moun kom si gen moun kal prete kob men pou pou investi nan sekte a men. Se tre dur. Se tre dur. Mwen, an se ki konsern risk, mwen son ek yon men pren risk. Men, pren risk la pa vle di pou fèl tan pou moun fou. Pou fèl san reflechi. Pou fèl san pou pa chèche konen. Ou konpwen? Yon ek ki investi nan imobilye, Donk nèg sa a, se yon nèg ki dabò chèche konnen sa ki mobilye a epi vwala li konnen ke si l achte kay la chak mwa li mèt kouche, kòb li pral vin jwenn li paske kay la pa fèmen, kay la nan Airbnb.
So,
usa, li rele, kòman w kwa, real estate. Real estate. Pa gen manti nan sa. Depi w mete kòb ou, ou achte yon kay, ou mèt chita. Ou wè sa a? Pito moun te di m ke vin vin envesti nan kay pito. Ou mèt ou mèt tankou lè rete lakay ou, w ap sa a m ap san pou san kwè l. Men, afè pran telefòn ou an, Moun nèg ki chita. Moun nan di w mèt rete sou kabann plaka yo. Kwaze pye w. Pou w ap fè lajan an. Sa yo, m pa ladan. Bon, ban m di w byen. Sa fèt wi. Sa fèt men. Moun nan te gentan gon travay.
Tande. Moun nan te gentan gon travay deja l fè. Paske, imajine w la ou menm k ap fè kreyasyon kontni. Ou gen dwa kouche w ap dòmi epi kontni w ap travay pou ou. Ou te gentan gon travay pou w fè. Non, sa, e bagay. Nèg antan kontra bay kontra. Non, e pa menm bagay, men banm di ou, kòm si gen moun, e gen moun ki, ki jis panse kòm si sa pa egziste, kòm si pou fon kòb, fò, fò, fò, fò travay pou li chal, kòm, kòm ka di sa. Fò travay pou li, kòm ka di sa, momentaneman. Pa egzanp, Gen moun ki panse ke pou fè kòb sa la jodi a, fò w travay jodi a. Non ki pa konsa. An fèt sou entènèt la, sou entènèt la byen, m pa nan zafè imobilye epi achte machin, m pa nan bagay konsa. Sou entènèt la, sa egziste kote ke yon moun, ou gen dwa travay yon jou epi w ap fè kòb pandan tout ennan, dezan sou entènèt la. Li posib. Men, li gen yon travay pou w fè deja. Yon travay ke l fè a lavan. Sa garanti.
Sa garanti avèk san pou san. Yeah paske m raple m ke Covino te fin cho nan anm, te fin cho nan kò m pou m te rantre, li gentan voye l nèg bon mwen, m tande ke yo gen plan 70, yo gen plan 50, yo gen plan 200, yo gen plan 500. Chè depi lè misye voye bal la pou mwen nèt nèt li tou vole anlè m pa atrape m pa konn si dol kraze ak si tèt li kraze paske bagay sa yo mwen m pa kwè paske men ki pla ye men m vin wèl vrèman si lajan te fèt fasil vrèman pa tap janm gen pòv paske imajine w mwen m toujou ap poze tèt m like tankou like kesyon sa vrèman. Kob e fe yo fe kob. Pou like pou kisa yo pa like tankou like fab tankou like fabrike yo tankou tankou yon bous kob epi bay chak moun yon doum lajan. M di konsa ke bon si sa paka janm fèt. E pa jis rete lakay ou konsa, ou kwaze pye ou, ou envesti, e wap tann kòb. E, gen, epi tou, gen moun ke mwen mwen konnen vreman ka fè kòb nan trade. Tankou like lè w pran forex, lè w pran um, um, robinhood, gen moun kap trade ladan. Men sa yo, se de trade ki legal. Sa vle di leta fè w peye tax, tankou mwen menm, Lem te siyen nan nan nan app ki tankou ki rele um wap like um Robinhood lan, yo fèm mete sosyal, sekirite m la like ladan. Epi nan fen ane an, yo voye yon papye taks bon mwen ki legal. Sa vle di, Yeah. depi bagay la pa legal, yo pa mande w adrès ou, sosyal ou, mwen pa mande ladan. Sa yon yeah. moun ka fè bagay pal. Pase bon bagay lan, yo mande w sosyal. E tout moun ka viv nan US, yo konn sa k rele sosyal. Sosyal la, e kòm si li se kè w. Jouskas ke w mouri, w ap genyen. E lè w travay tou, tankou lè isit lan, yo gon kòb ke yo pran sou li, y al sere pou ou, lè w vin granmoun kounya, Kòb sa a, ou ap jwenn kòb sa a chak mwa jouskaske ou antre anba tè. Sa vle di, depi trade lan pa legal, li pa gen bagay sa yo ladan, se foulay k ap fèt. Se foulay. Ya, bon m panse ke, m panse ke sa, sa s on kesyon de peyi tou. Paske gen seri de bagay ki p ap janm antre Ozetazini. Non. Ki p ap janm antre Kanada, ki p ap janm antre Lafrans. Donk gon kesyon de gouvènman, gon kesyon de ki jan peyi a jere seri de bagay tankou entènèt epi rezo sosyal yo. Donk se sa. E men gen yon bagay ki fenk vini la ankò apre se ke ya vin ale, m kwè son 5 èm ki fenk vini la. Gon lòt ankò? Bon moun yo, ya ki fenk vini, li fenk vini. E bon moun yo mefye l paske li vini twò frèch. Men kwè m si w vle, kwè m si w vle. Aprè 5, 10 zan, bon m pa menm bay tout tan sa, CQR ka tounen sou ou sou yon lòt fòm epi yon pakèt moun pèdi lajan ankò. Se pa manti. Yeah, paske. Paske pou sa pa fèt, ta sipoze genyen yon, yon baz ki fèt. Baz la se fòmasyon. Se fòme, se, se moun ki pral envèsti yo se pou yo fòme davantaj. Pou yo konnen bon, CQR te parèt sou fòm sa, m te pèdi sa. Menm si li parèt sou nenpòt lòt fòm, fò m ka use brenn mwen, fò m ka konnen, fò m ka gade, fò m ka fouye pou m konnen egzakteman si menm CQR lan, menm lè li vini sou yon lòt fòm pou yo, pou yo tante ou byen pou yo, pou yo pase sou moun. Donk, se fòmasyon li. Fòmasyon pou yon sistèm nan konn, konn bagay yo byen. Mon chè, m pa fin di ke kè m, tankou, m pa fin di ke kè m fè m mal pou tout Ayisyen pèdi kòb yo. Mwen menm.

nan yen, yo moute pwòp ofis yo pou ya fè foulay. Map gade kèk pòs nan Instagram, te kou like lò pwòp nan zòn, te kou like an pwovens yo. Nèg yo fè ofis yo menm, yo achte gwo lam de penti yo, yo make biwo CQR. Bon, sa rele sou moun. Ou pa konn an yen nan yen. Koman fè ou gentan monte pwòp chanm ou, ou fè so kounya ou vin fè ofis pa ou pou moun vin enskri nan men'w? Sa sa vle di sa fè mwen menm nan yon sans mwen kontan paske fòk ayisyen kite sou moun fò nou pa kwè tout sa moun di nou so ayisyen tankou e kòmsi je nou pete nenpòt sa ke yon moun di nou nou floup nou rantre ladan. So sa, mwen panse ke nou sipoze komanse retire mantalite sa. So now, pou lòt rezon kon, ki koz ke mwen vin trè kontan, wap vin byen gade kounye a, majorite jèn ayisyen yo konplekse. Yo pa vann ni chabon pou ou, yo twouve ke vann li, li fè parèt lèd, yo pap vann tankou like pate pou ou ankò, yo pap fè tankou like vann dlo ankò, yo pap fè sa yo. So kounye a tout moun son kwè se ou pral fè lajan, tout nèt ap fè swag, se mete gwo chèn, se mete gwo fek chèn, epi yo panse ke lajan fèt fasil. E se e nan sans sa ki koz mwen tankou mwen kontan. Sa vle di fòk nou menm ayisyen nou manyen kite sa ki rele soumoun nan. Pase Nou rantre nan kolèt twòp bagay twò rapid. Nou tèlman fè l, nou gentan kreye pwòp afè pa nou kounya la, n ap fè moun vin enskri e Bagay la grav wi menn. Bagay la grav. Bon,
m panse ke e s on bagay, s on gwo dram li ye paske Gen moun kap kriye tankou ti bebe paske yo pèdi anpil kòb. E son gwo dram, son kou peyi a pran tou paske janm sot di talè a se pa nan tout peyi yap ka fè derespektan sa. Depi lè pa egzanp si ta tap antre nan tèritwa a yo tap gentan kòmsi stope li tankou Etazini eksetera. Donk gouvènman peyi sa yo yo travay sou sistèm e anpil pou pwoteje moun kap viv nan peyi an. Donk, m panse ke s on dram ki vrèman, yo, ki vrèman pa, nou pa ka aksepte l vrèman men li fèt, li fèt, gen moun ki te prete lajan, gen moun ki te prete lajan, kounya la ki pral, ki pral, ki pral nan cho. nèg ki te gana fè biwo, nèg ki te gana fè flyers, ki te gana fè group, etc. Pase, janm te zil dalè, la jant ap brase vre. La jant ap brase nan 3 ou 4 premye mwa, konpwen? Novam, Desam, Janvye, Fevriye, la jant ap brase. La jant ap brase. E gen moun kom si ki ki realize gen 10 ou gen 15 kont, se paske lè ou gen 2-3 kont avan, yo fè profi. Yo fè profi, yo livre yon net. Yo rentre nan yon bagay la. Ya, se sa.
Mwen chè, mwen panse ke n ap tou fini la. Mwen menm, konsey pa mwen menm pou tout jèn, pa janm kwè lajan fèt fasil. E mwen menm, Gras a Dye so m te gen chans pou m te fè um kòman kwa um high um high school isit. Yo toujou teach nou sa. Lajan pa janm fèt fasil. Pou fè Yeah. lajan, w ap mande pou swe anpil pou gen kòb sa. Lajan pa fèt fasil. Menm blan konnen tou lajan pa fèt fasil. Men nou menm nwa, nou nou toujou gen nan tèt nou, nenpòt ti bagay ap fè nou fè kòb rapid. So, nou panse ke, olye pou nou pa bay yo step by step, nou jis pran yon gwo step, epi kounye a nou panse ke n ap rive. Non, lajan pa fèt fasil, mwen gen liv ke mwen li isit, yo mansyone menm bagay la. Pou fè lajan, li pa fèt fasil, fòk ou travay di pou li, fòk ou swe, fòk ou leve granm bonè, fòk ou pran fredi, fòk ou pran chalè, Lapli, siklòn, pou fè lajan. Lajan pa vle di ou jis kwaze pye w la a, epi lajan ap vini sou ou. Paske si lajan te fèt fasil, pa t ap gen tout pòv sa a ke nou wè nan tout peyi. Tankou menm isit tou, ou wè gen moun k ap, mwen menm like mwen menm nwa, mwen konn jwenn blan k ap frape vit. vit tankou like machin mwen kap mandem dola epi di wè ke si kob te fèt fasil patap gen tout pranb sa yo patap sa gen an sa paka manje an homeless sa paka peye kay kob pa fèt fasil e mwen menm tou m pa kwè nan mirak gon moun ki di konsa ke nwa kwè nan mirak egzakteman nwa kwè nan mirak e sa fè an ayiti la an pakèt pwofèt k ap fè yo bwè dlo pye yo. Paske yo kwè rapid. Yo kwè nenpòt sa yo di w la, ou pral fè lajan. So sa a di w depi w bwè 4 pinèz oubyen w ap fè lajan. Sa a menm di w ankò si w bezwen gen konesans, achte yon kat memwa bouril bwè dlo a. Sa vle di, yo al fè l vre. Yo al fè l vre. Sa vle di, nou sou. Nou se yon pèp, nou pa endepandan. Nenpòt sa moun di nou, nou mache. Yo di nou kouri, nou kouri. Yo di nou pyafe, nou pyafe. E sa k fè, sa fè Jovenel mouri nan kondisyon sa. Pase nenpòt ti kòb ke yo ba nou, nou kwè ladan, epi nou kraze brize, epi sòlande a tou, epi bow, nou tonbe nan twou a. So, Ya, m panse rezon ke... tou, bon, gon moun la di, ki di yon bèl bagay. Se sa k fè gen tout ban pwèt sa yo. Sa a, son gag, sa a, son gagòt li ye. Nan tout ti kwen, ou wè yon bank bòlèt. So, tout moun kounye a vin gen nan tèt yo, m ap jwe bòlèt, m ap rich. Misye, ou wè peyi pòv lan, se yon katastwòf li ye vrèman. Li lèd. Sa vle di, nou kwè nan mirak, nou kwè nan fè lajan rapid vrèman. M panse ke se yon nan tankou like vye mantal pou nou retire nan nou menm nwa. Bon, m pa pale de nwa, mwen menm, kòm mwen menm, mwen se ayisyen, tout ayisyen, nou sipoze kòmanse retire mantalite sa a nan tèt nou.
Yeah, exactement.
So, mèsi avèk tout moun ki te branche Voya TV avèk Larry Eli plus um, Duval Création. So, nou, like, nou te vin jis pa, pa, like, pale sou bagay um, Siki Orlan, koman sa te ye, e, e nou bay an pakèt konsèy tou, koman, koman pa pran ladan, e, tande, m garanti sou sa, Li pral pran nan lòt ki pi mal. Ou wè tan kou sa ke yo pran la, pa kèk te dou. Li pral pran nan lòt ki pi mal ankò. Ya, klè, klè. Lap vini sou lòt fòm e ke anpil moun. Bon, bon, dapre sa yo di, anviron 400 mil moun pèdi lajan. Donk nan sa kap gen pou vini la, li kapab, m garanti ou l ka yon 600 mil oubyen yon 1 milyon moun. Ya, paske, pa bliye ke, nèg kap fè, nèg kap fè jan de bagay sa yo, Nèg yo panse. Nèg yo pa dòmi pou yo panse ki jan pou yo rive sou moun. E yo panse, kòm si lè yo met yon plan, plan sa dwe fèt jan ou vle l la pou yo rive sou moun yo byen. Donk sa vle di, nèg yo ap travay chak jou, nèg yo ap panse chak jou pou yo konnen ki estrateji pou yo anplwaye pou yo fè w kwè nan yon bagay, pou fè w depanse. Donk pi gwo bagay la, se konn ki jan w ap depanse e konn ki kote w ap envesti. Li fasil pou konnen. Li fasil pou konnen. Si w pa nan inyorans, avan menm ou envesti yon dola nan yon bagay, se chèche konnen pwofondè bagay la. Menm si sa pran 2 mwa, 3 mwa pou w konnen l, men w ap konnen l kanmenm. Konn pwofondè bagay la, mande konsèy, chaje kòmsi moun k ap bay avi yo sou entènèt, sou youtube, sou google, nou kapab chèche tout kote sa yo, èske. tèl sit oubyen tèl platfòm fyab pou yon moun envèsti ladan li. Donk li toujou enpòtan pou n fè sa. Se pa kòmsi yo vin ak bagay la bou epi w kouri antre sou li menm jan. Se pran son w e gade pwofondè platfòm nan, gade pwofondè bagay la paske sa egziste, moun fè kò yo sou entènèt, sa egziste. Wi, sa ki fèt la gentan mete anpil mit nan tèt moun ki kwè ke entènèt la pa bon vre, kriptomonè pa bon, trading pa bon. tout bon, li sifi ke nou menm ki ap pran, ki pral antre nan yo, nou fòme tèt nou davantaj. Sou YouTube gen dè milye videyo ki pale sou kripto monè, sou trading.
Gon pakèt ayisyen tou ki ap bay fòmasyon nan bagay sa yo, dè ayisyen ki rive deja. Donk avan menm nou antre nan yon bagay chèche konn pwofondè l, chèche konnen, paske m konnen gen anpil nan nou ki pa twò bon nan enfòmatik, ki pa fè syans enfòmatik, kòmsi ki pa konnen kòman pou n kapab verifye yon domèn, ou di mwens pou n kapab verifye sou ki sa yon sit ebèje, yon pakèt bagay. Men, m panse ke gen yon pakèt pwofesyonèl nou ka mande konsèy ki ka ede nou. anpil nan jan de desizyon sa yo nap gen pou nou pran. Mèsi anpil paske ou te envite nou men. Nou te fè yon bon ti pale sou CQR e ki devaste anpil moun. Peyi a pran yon gwo kou e nou voye senpati nou bay chak moun ki fwape pa fleyo sa paske janm toujou di la m kenbe pozisyon m. Moun yo riske, nan lavi ou dwe riske, m panse risk sa ou pran an, li pote yon leson pou yo, m panse ke yo pap envesti nenpòt jan ankò. Se menm jan tou gen anpil moun ki di m konsa ke akoz de mandala a ki fè yo pa envesti. Sa vle di ke moun ki te pran nan mandala a pa envesti nan sa, e moun ki pran nan sa, sa ka pral vini an ap difisil pou l envesti. Se klè. Donk m panse se yon leson l pote pou yo, e lavi fò aprann avèk eksperyans, yo aprann jounen jodi a, m panse ke nenpòt sa k ap gen pou vini an, yap konnen kijan pou yo e rive sou li. Mèsi Eli. Ebyen ok guys, so mèsi avèk tout moun ki te branche, mèsi avèk ou menm ki tankou pral gade podcast sa e randevou a la pwochèn pou yon lòt podcast ankò. Alright, bye bye tout moun.